Pwen dayè ke nou tire de yon dokiman ke nou te voye semèn dènyè sou paj Facebook Spiritualité et Société, se yon diskou de byenveni ke Léopold ii, Wa dè Bèlj, te fè pou l te akeyi nouvo manm de klèje relijye, asavwa prèt, pastè e tout moun ki lye a sa yo rele evanjelizasyon yon pèp. Kote ke li menm li t ap fè yo konprann ke yo gen yon responsablite. e ke pa rapò a responsablite sa yo, pa andedan diskou sa nou relate prè de 18 pwen kote ke nou bwal wè yo ansanm e a travè 18 pwen sa yo nou bwal konprann byen ki prensipal wòl ke relijyon genyen e prensipalman a travè listwa kote ke relijyon te toujou youn nan enstriman

Diskou sa a, n ap wè l sou paj Facebook Spiritualité et Société, kote ke nou menm n ap pran san nou pou ke nou konprann li. Paske si n pa byen tande l, nou pa byen konprann sa ke ki di atravè li an, n ap gen di mal pou ke nou menm nou sezi a san pou san tout sa ke mwen menm m ap genyen pou ke mwen menm prezante ba nou la a. Kòm mwen di nou deja, diskou an gen 18 pwen. 18 pwen, alò 18 gwo plan, men gen kèlke des ide ki pa anba 18 pwen yo, men gen 18 gwo plan ki reprezante 18 gran òdonans ke Léopold ii fè tout moun sa yo, lè ke yo menm y ap genyen pou enstale yo nan Kongo Bèlj, kote ke y ap responsab konsyans pèp sa yo. Alò, tou dabò, li fè yo konprann ke. Nou pa vin aprann noir la lè nou vin antre nan peyi l nou di nou vin evanjelize l. Nou pa vin aprann li lapriyè. Dayè nou vin jwenn li ap lapriyè. Menm si se pa Dye pa nou an men li menm li te gen yon fòm de divinite kèlkonk li menm li t ap lapriyè. Nosyon de byen e de mal se son dè nosyon ke yo menm yo te deja konprann e y ap pratike. Donk a se pwen yo nou pa vin aprann yo gran choz. Donk dabò il fo konprann ke tou va e pou la metropole donk tou lè zenterè avan tou lè zenterè de la metropole se premye bagay pou ke yo met nan tèt yo pa konprann ke se nanm pèp la yo vin sove men se dabò lè zenterè de la metropole ke yo vin defann e ke pou yo pa janm bliye sa kesyon pou nou ta poze nou jodi an eske bagay yo yo chanje eske gon diferans antre. début du dix-neuvième siècle kote ke yo tap pale de intérêt de la métropole avèk jodi an eske gon bagay ki chanje? Nap genyen poun wè sa pi devan. Dezyèm pwen an, li eksplike yo jan ke m tap di toutalè a, les gens prient, croient en ce qui les dépasse, donk ou pa gran yon vin aprann yo, donk pa konprann wap sove nanm yo, moun yo deja gon système de croyance. Donk se pa sa prensipalman pwen w lan. Li vin abouti a twazyèm pwen an kote ke li di w les evangelistes doivent servir les intérêts, sa vin enplike, petit a, dezenterese les gens à leurs richesses afin qu'ils trouvent un salut dans la vertu de la pauvreté, kote ke blan an li menm l ap fè tout sa ke l vle, men ou menm li enterese w avèk poursuite de richesse, Li dezenterese w pou ke w menm ou chèche ap revolte tèt ou. Kote ke Li menm lap vin ba w des evanjil kote ke pou ke ou menm ou pèdi tout sans de vijilans ou, pou sispann veye enterè w, men pito pou ke w menm wap travay pou yon fwa avèg. Petit B, Li di w konsa ke user des connaissances et des textes sacrés afin de recommander la pauvreté. Petit C, Faites tout en votre pouvoir afin que les nègres aient peur de s'enrichir de sorte de mériter le ciel. Alors sa enteresan. Kote l enteresan se ke souvan n al gade ke nou gen tandans e jiska no jou w ap tande moun k ap di w konsa ke Oh byen materyèl se e bagay se le syèl pou chèche se le salut pou chèche m pa gen pwoblèm pou yon moun chèche le salut men se pa yon aksidan si nou menm nou sou tè a nou pa yon aksidan se ke kèlke pa si nou menm prezans nou sou tè a se ke nou vin sou tè a pou ke nou fon yon eksperyans imèn de manyè aske pou n pran konsyans de aspè diven ke n gen anndan nou an pou n chèche jwenn koneksyon avèk anwo. Mentnan, larichès, li gen yon eleman fondamantal. Eske n konnen ke menm espri yo, yo menm yo atache a richès? Menm si w ta rele yon espri, mande l sètèn choz an kontrepati, l ap mande w an kontrepati de richès, kisa ke w menm w ap genyen pou w ofri l? Richès la li menm son senbòl de noblesse d'âme ke li ye. Richès la se senbòl ke w akeri yon sèten nivo de dignite. Richès la se senbòl kote ke ou menm ou travay pou ke w depase sèy de medyokrite nòmalman ke la povwete ofri w. Alò, lè ke pa egzanp ou nan yon sistèm relijye kote ke y ap vann ou vertu de la pauvreté, sa veut dire ke quelque part, sa ke yo ansenye w lan li contre travay ke w menm ou genyen pou fè a tèt ou pou w merite le ciel. Gon bagay ke mwen mwen di chak jou, mwen persuade de li menm, si tè sa la a, a pouvoir divin ke ou gen andedan w lan, ou pa fè efò w, ou pa travay pou w konkeri tè sa a, Mwen ba w garanti ke pa gen anyen k ap fè w merite lesyèl. Paskil è di, Depi lontan le wayom dè sye è fòse, e se son lè vyolan ki san anpar. E m te di l deja, vyolan yo se pa dechoukè. Vyolan yo se pa tout on ansanm de moun ki prè pou yo kraze brize, men se son de pèsòn ki konsidere ke yo p ap jwenn on sali ke yo pa merite, par la volonte. Pou ke yo menm yo travay par la volonte pou ke yo atenn kèlke choz ki fè ke yo jwenn yon sèten nivo de satisfaksyon e destim de swa, yo menm yo ap akeri plas yo nan syèl la. Donk lè vyolan ki san ki san nan par la, li gon enpòtans fondamantal. Nou dakò ke Bib lan son liv ki kodifye, kote ke dèfwa ou jwenn dè tèks ki kontradiktwa, Men se ou menm jodi a la ki pou konn kisa wap chèche nan lavi w pou ke w konnen egzakteman vè kisa pou w ale. Paske Bib sa, dayè nou pral wè l pi lwen, se menm li menm ke kolonizatè yo itilize pou ke yo menm yo kontren nou vè la povrete e la soumisyon. Otan ke li menm li gen dè eleman ki ka edifye nanm ou, men otan tou ke l gen dè eleman tou ki kapab kenbe w dan la kras la medyorite e dan le peche.

Alò sa enteresan sè ke tout o lon de listwa n ap gade tout on ansanm de moun ki pote tout tit non, des martyrs, des victimes etc. Par exemple les Malcolm X, les Martin Luther King et tout on ansanm de lòt ke nou bliye non yo, ke yo te rele des révolutionnaires, moun sa yo menm, Ce sont des gens qui ont dans l'histoire eu un rôle fondamental kote ke yo te ansenye pèp kominote ki te pran nan enfliyans yo an yon bagay an plis. Yo te klere je yo. Yo te di yo sispann mache tèt bese, sispann konpòte nou an mouton, vous avez le droit à la révolution.

La m pa bezwen di gran choz. Gade pou nou wè, nan tout listwa de limanite, nan istwa ke nou menm nou konnen, valè mati, valè viktim ki o non de lafwa peri, men moun sa yo, sa ke yo kontante yo, yo jis di w kon yo kanonize yo, fè yo tounen sen entèl, sen sesi, sen sela. Bagay sen sa yon jou n ap pale de li menm, l ap trèzenteresan men jodi an se pa de li menm n ap pale. Donk, gon lòt pwen ankò,

Kòm mwen m toujou di chak relijyon li gen fòs li li gen feblès li. Map jis gade pou m wè kòman krisyanism enplante l an Ayiti e pandan yo enplante yo an kòman ke tout lòt fòm de kwayans ki pa mache nan liy yo, yo ba yo pote tout fòm de non, de dyab, de sesi, de sela. Men, okou de listwa, se avèk lepe a la men La croix dans l'autre main ke yo te vin enpoze w le Christ. Donk chak fwa yo rive vè yon pèp, yo parèt la, epe nan men dwat, kwa nan men goch, donk lè sa w ap chwazi. Swa w pran epe an oubyen w pran kwa a. Si w pa vle pran kwa a, w ap pran epe an sou do w. Donk se konsa bagay la te konn fèt. Donk mentenan, Ki pi gwo dyab ke w te ka genyen si n ap gade, si n t ap genyen pou n fè yon jijman de listwa vizavi de Krisyanism lan, kòman l te enplante atravè lemond? Brèf, men an n konprann byen, konprann byen ke enterè ke yo genyen pou yo fè w bliye orijin ou, bliye fòs ou, nati ou, idantite ou, paske jou ke ou menm ou konsyan de idantite w, w ap chèche konn plis. Mwen menm la, sèvitè nou k'ap prezante nou Spirityalite e Sosyete, se paske mwen menm mwen t'al chèche konn idantite m', mwen vin konprann ke gon kafou m' rive nan vi m' mwen te vin wè ke dèyè mòn gen mòn. E se sa ki te pouse m' fè de seri de aksyon pou ke mwen menm mwen matire tèt mwen pou ke m' chèche al konprann kote verite a ye a, kote tenèb la ye a. Donk mentenan, Konprann byen nesesite ke yo menm yo genyen pou yo detache w de relijyon w, detache w de tout souvni ki lye w avèk idantite w. Pa Epi sa k enteresan, nou pral wè pi lwen kote ke tout souvni sa yo, lè yo fin detache yo de yo menm, yo menm yo konsève yo nan mize kote ke ou menm ankò dèfwa ou kann oblije al peye byen chè pou ke w al vizite yon mize pou ke w kapab gade de bagay ki soti anndan lakay ou. Se trè enteresan. Senkyèm pwen,

dye pa yo etc. Men se timoun yo toujou montre yo gon yo gon sansiblite pou timoun yo, yo gon sansiblite kote ke yo montre w ke timoun yo enpòtan pou yo etc. Pou edikasyon timoun yo. Men se depi la baz ke yo menm yo kòmanse kokobe timoun nan. Kote ke lè ke yo byen kokobe timoun nan depi l tou piti, li pap genyen pou l tounen yon granmoun rebèl paske sak nan tèt li an menm lè l pa konprann li,

Sa son pwen ki di. Li fondamantal pou ke nou konprann ke lafwa ke Krisyanism lan vin enplante l lan, se ke se pa yon fwa ki mande w pou poze kesyon. Chak fwa w poze kesyon, yo di w ou peche. W ap chèche yon repons ki kontre nati yo. Alò ke mwen menm mwen toujou di, pi gwo moman kote ke fwa w ap genyen, se jou kote ke fwa sa ou genyen an, w ap gen posiblite mete l fas avèk yon lòt tip de kwayans kounye a menm nan pou joje ant pa w la avèk lòt tip de kwayans lan kote verite an ye. Paske si fwa w la ou pa kapab ekspoze l ogranjou pou wè fòs li pou wè feblès li, ou gen yon fwa ki vèn ou gen yon fwa ki sibtil, alò pa sibtil non, sipèfli yon fwa ki vrèman ki plis kapab mennen w vers les ténèbres ke pou l ede w avanse. Alò ke la vrè relijyon se sa ki ta sipoze pèmèt ou pou ke w evolye pou ke yon jou pou ke w touche divinite w la. Men si y ap ansenye w yon fwa ki pa ba w dwa a chercher des réponses, ki pa ba w dwa pou ke w menm ou challenge tèt ou pou ke w konprann mieux la vérité. Yo vle ba w des réponses toutes faites. Yo vle itilize tèks yo nan fason pa yo pou yo kwè w fò w fè sa yo vle w fè a. Donk se evidan ke lafwa sa a se yon fwa ki pral mennen w vè le kawo.

M pa kwè gen gran choz pou m di w la. Donk levanjil lan s on zam, s on zouti de pèsuazyon, on zouti ki ki ki gen pou bi non pa pou elve w men dabò pou kokobe lespri w. S on zouti kote ke chak eleman yo byen etabli pou ke yo menm yo dewoute w de vwa w, de liberasyon espirityèl w. Paske jou ke w menm w ap panse a liberasyon espirityèl, w ap vin reprezante. on veritab kalamite ke ki kont enterè yo. Donk pèp ou an, li menm, s on pèp ki bwal vle emansipe, li bwal vle swiv on lòt tip de lidèchip, e tou sa, lè grand pwisans pa renmen ke ou menm ou pa sou kontwòl. Konprann sa. Uityèm pwen, Konvèti se lè noir, o mwayen de kontrent,

Kenbe yo, fè yo travay kòm bòn lakay yo, fè yo fè sè, sèvis pou yo, e si l le fo pou ke yo menm yo kouche yo, kenbe yo pou omwen nèf mwa, paske lè w kenbe yo pou omwen nèf mwa sou pretèks ke y ap rann le Senyè sèvis, si yon timoun tonbe nan zak sa a la, ou menm w ap tou pa konnen, skandal la eklate, ou pèdi fanm nan, ou pèdi l nèt. Donk, tou è kalkile. E sak bèl la se ke lè yo fin fè w otan de jistis, yo mande w ankò pou ke lè ou menm ou resevwa vizit mesye klèje sa yo, se pi bon pwodui ke w genyen yo, pi bèl ze, pi bèl bèt ke w genyen yo pou tiye ba yo pou ke w ba yo, pi bèl plant ke w jwenn, pi bon fwi ke w jwenn se pou yo menm pou kite yo, paske se yon rekonpans paske yo menm. Yo ede w sove nanm ou paske yo konfiske madanm ou pou ou. Bèl afè. Nevyèm pwen, Fè tou pou ki l ne devyèn jamè rich, kar lè rich ne merit pa le syèl. Fèt lèr peye dè taks e detourne sèt arjan afen de transfòme vo misyon an grand zantrepriz. Jodi an m te ka di an grand zonj egalman. Alò sa k enteresan, sè ke dènyèman m ap gade yon liv, s on manyèl pou kokann kòman pou evanjelize lè nègr, ki ekri pa yon pastè. E ke se yon manyèl ki te vin tounen yon best seller nan tan pa l, kote ke chak fwa ke On ansanb de moun bwal kotwaye de kominote nwa, de kominote ke yo jije primitif. Yo itilize manyèl sa pou ke yo menm yo jwenn pwen pa pwen tout eleman ki nesesè pou kokobe yo. Donk ou menm ki nwa jodi an ki pa chèche konn valè tèt ou, ki ap konpòte w bètman, paske lè w ap gade pa egzanp menm sou Facebook, w ap gade patou sou entènèt la, w ap wè videyo se nwa yo k ap fè tout salte, k ap k ap goumen, k ap pibliye tout fòm de betiz pandan se tan, se nou menm yo pwodui nou pou ke nou konsa epi nou pa janm pran konsyans. Nou pa janm anvi fè yon efò pou n chanje sitiyasyon nou. Nou pa janm chèche pran konsyans de eta nou pou ke nou menm nou amelyore kominote a. N ap vin pi mal chak jou, alò ke se de manyè voulu yo mete n nan sitiyasyon sa,

Donk ou menm wap manje, bouch ou ap santi anmè pandan w grangou, yap manje 5 fwa pa jou, epi yap preche w ke lafen se li menm ki yon sibstans ki pou pèmèt ke w ranfòse karaktè w pou ke w ka merite le salut. Que de bonnes choses!